Ak tout fanmim yo ak tout zanmim yo map di nou mwen renmen nou anpil paske yè gentan pase jodia preske fini e demen pa garanti se poutèt sa map diw byenvini sou chanèl paw la non pam se Rodeline jodia mwen vini avèk yon lòt videyo pou nou videyo jodia kòm nou deja wè tit videyo a se istwa lavim nimewo 3 se nimewo 3 gen yon 1 gen yon 2 ou menm ki fèk tonbe sou chanèl la ki poko abòne abòne chak sam lage pou kapab jwenn li e tounen al gade Youn nan ak 2 an ok. E ou menm ki abòne deja map diw mèsi Wedline renmenw anpil anpil ok an nan sann pa pèdi tan an antre nan video a Ayy se yon video ki vrèman tris li rete makem m vle patajel avè nou sa m ale yon ti kras pi lwen nan lavim kote ke nan relasyon ak marim nan relasyonm lakay mwen se pa lèm te piti ok. Se yon jou, mari m leve li soti. Li soti, kòm dabitid, li gen yon moto, defwa li soti, li bay ti bwèl ta, apre sa li retounen. Ok. Jou sa, li soti bò 6 zè aprè midi. Epi mwen menm m rete lakay mwen a timoun yo, m gade m wè li minui, li pa vini, li inè di maten li pa vini. Epi m la m ap sone sone sone telefòn nan epi chak kou m santi apèl la tonbe. Chak m sone, apèl la tonbe. M di waw sa k ap pase. Moun nan nan lari, li sou yon moto, m pa konn si te pa kèk aksidan, bagay, m di bon, ban m rete gade kounye a m monte kabann nan m kouche, m rete epi dòmi pran m nèt. Lè m pantan, m gade. Li m pantan bò 5 è nan maten epi m gade m wè l pa la, m etone konnya m kòmanse choke plis, m kòmanse choke. Konnya m pran telefòn nan rele rele, m di map tann li fin jou nèt epi pou m ka kòmanse rele fanmiy li ak fanmiy mwen avè moun bagay epi pou tout moun ka konn sa epi mwen menm pou m ka soti al nan komisarya al nan lopital bagay pou m kapab chèche epi Epi, humm. M la m ap swiv, lè m gade bò 6 zè, li vin parèt. Li parèt, m tèlman etone, m gade epi figi l, gade, kòmsi se pa yon moun ki pat gen anyen menm. M chita, epi m di. Oh sak pase map rele w m paka jwenn ou sa w te genyen aprè w pa vini ou dòmi deyò li dim ah m te gen yon patnè m bay m rive lakay li moto m t an pàn m te kouche m dòmi m di e pou w pat rele m pou w di m sa konnen m pat vle pou w te enkyete m di men m tap rele w m pat ka jwenn ou sak pase. M fin fè tout aktivite m m fè manje bay pitit mwen epi nan aprè midi m leve m al travay. Malgre li fin fè nwit nan deyò a wi, li fè jounen an deyò a tou. Li fè jounen deyò. Apre sa, bon, mlem vin sot travay, m jwenn misye la, epi li te gon rad, li te gon mayo sou li, li retire mayo a sou li la pral benyen, lèm gade mwen koul, tout kol, tout koul se koka. M sezi m pa, m di, oh! Ah, ou wè se manti ou tap ban mwen malgre m te wè se manti pelo m pat ka kwèl. An yeswa pat ou domi ansanm avm wi pou gen kè malgre ou konnen sa ou konnen ou gon fi ou gon madanm ou nan kay ou kite fi a fè w travay sa petèt m panse gen de gen de gason ki bay wi ki ki ki vagabon wi men sil konnen l gen madanm li lap respekte sa li gen dwa pati lal fè yon kou a madanm li avèk fi a li epi l antre madanm li pa janm konn anyen men l pap kite fi a mete koka sou li e fi a li te fè sa li te konn sa li tap fè a li te konnen Mwen menm mtap tou kita misye. Ok. Kounya la m pale m fè gwo diskisyon a misye vin m dil metel deyò. Li pran motol lale li pa ala rad li. Lale. Pandan lale. Pandan misye ale. Li fè l ale l redòmi deyò ankò. M pa t ka kwè l. Malgre m te di l ale men m panse m panse l pa t ap rale. Li dòmi deyò. Ya m leve, m fè jounen m apre sa m al travay. Lè m vin sot travay m pa jwenn li m pa jwenn rad li. Li tounen vin chache rad li. Humm li tounen vin chache rad li. Apre, M vin aprann se ansanm avèk yon ti dam li sove ki te tou pre bò lakay la, madanm, ti fi a te gen mari l tou, l sove kite mari a, yo pati y al ret nan lòt zòn. Apre sa, m vin santi m ap domine, m gen pwoblèm, m pa konn ki sa pou m fè, m santi m wont, m wont moun ki konnen sa, gade anfen. Knya la misye vin nou vin ap pale nan telefòn kounya tifi a pat gen telefòn se a telefòn li tifi a ap fonksyone ni facebook li tifi ap pibliye foto ni sou whatsapp li se tifi a sou profil li se tifi a sou estado li se tifi a gende pafwa gen moun ki mandem pou li m bay manti men moun ki wè foto yap pibliye sou facebook yo gentan wè yo gentan wè Kounya, pitit, yon jou swa, misye debake lakay mwen. Men anvan sa tou, li te konn ap pale avè m nan telefòn, men m te anvi l retounen. M te anvi l retounen paske m te santi m wont. M wont timoun yo, m wont vwazinaj, m wont fanmi, m wont moun. M di si misye tounen, petèt, l ap, m ap aksepte l, m ap padone l. Misye tounen. Anvan misye tounen nan kay la. Anvan l tounen. Li vin nan, ap vin nan lakay, lakay mwen an kachèt pou fi, pou ti fi a pa konnen. Vin lakay mwen an kachèt, vin dòmi an kachèt. M pa konnen, li bay ti fi a manti, epi vin dòmi. Kounye a la m vin rete m gade m mete m nan pozisyon m di, Men mwen menm ki te a misye ki te li te marim, konnya m oblije vin ap jwe wòl. E pa menm yon fanm la, yon fanm deyò poutèt gen de fanm yo ki gen mari yo, yo konnen l gon fi deyò, yo aksepte pataje tout bagay. Mwen menm pa m nan l te diferan pase se an kachèt misye t ap vini bagay. Telefòn li nan men tifi a. Kounye a gon jou m leve, li vin dòmi lakay la, m leve lannwit, m pran, m pran telefòn mwen, m pran tout rad ki te sou li yo, m mete yo sou mwen epi m fè yon foto m mete sou pwofil mwen pou ti, petèt pou tifi a ka wè. Lè la, lè l ale nan demen si Dye vle li rele m li di m, pa fè sa non, m pa vle pou manzè touye m bagay. Pandan l vin lakay mwen, m pran, m pran, m ale pou m fè koka pou m mete, pou m make po l, li pa aksepte. E tandiske mwen menm m te madanm li, li te soti deyò a, li t al dòmi avon fi l te aksepte pou fi a te make l. Ou wè? M sibi anpil timoun, m sibi. Si w ta renmen konnen, èske mwen menm a misye nou te retounen? Kòman sa te fini pou Latifia oubyen kòman sa ap kontinye? Abòne ak chanèl la. Abòne ak chanèl la, chak sa m lage vò kapab jwenn. Paske m vle pataje istwa lavi m ansanm avè nou. Nan moman, lè sa te pase m nan, m te santi, m te santi m gon, m te santi se kòmsi se yon kout kouto yo ban mwen. Bon nan moman misye te fè sa, li te, li te al dòmi deyò, m te konnen an, sa pa t twò di. Men se nan moman m vin gade pou m wè kounye a l ap antre lakay mwen an kachèt yo. Lap antre lakay mwen lè lap vini lannwit depi depi nan aso depi l byen nan wout lwen li etèn moto a pou lap antre pou lap antre pou moun pa konnen li pa li pa vle pou moun wè ke lap antre lakay mwen m te santi se se dènye desepsyon m te ka pran nan lavi m m te santi sa. Men m te mare kè m, m te fè l pase m te bezwen misye retounen nan kay la. M te bezwen l tounen. Si w ta renmen konnen èske èske misye te tounen nan kay la? Èske li menm ak ti fi a te toujou kontinye oubyen èske yo ansanm toujou oubyen èske mwen menm m gen moun sa nan lavi m toujou? Abòne ak channel la pase m ap lage toujou. M ap kontinye lage toujou pou w ka konnen tout sa k ap pase. Li di, medam, gason. Yo mechan anpil. M konn tande gen de gason kap plenyen yo di fi fè yo fi fè yo mwen m poko janm rive nan pozisyon poum fè yon gason abi m poko fè sa pasem konnen lavi a kelkeswa sa ou fè ou gen pou peyel kelkeswa sa ou fè yon moun ki ki pa bon ni lèw fè byen ou gen pou peyel ni mal la tou gen pou peyel lavi a timoun ou an timoun wap viv ou pa konn koman lavi ou pral ye. Ou pa konn kòman lavi w pral ye. E lè w fin gran, w ap rankont yon pakèt bagay w ap mande poukisa. M pase anpil, m pase anpil. E m pa janm, tankou m te di nou, m pa janm rive nan yon pozisyon pou m fè gason abi, pou m fè yon gason mal, non, sa poko rive m. Ti moun bagay yo anpil, m pap ka kontinye videyo a non. M ba nou randevou nan yon lòt videyo, ok? Bay.